Bonjou, bonswa a tout oditè, oditris chanèl Solaka. Jodi a se avèk yon kè kontan mwen antre lakay ou pou m pote pou ou plizyè pwen k ap domine aktyalite a. Nou pap pèdi tan, n ap rantre tousuit lakay nou an Ayiti. Nou pral espesyalman di kote de Kwadepre. Paske jounen jodi a la, kote nou gen popilasyon Kwadepre a ki kalonnen yon machin avèk kout wòch ki fè konnen ke yo pa bezwen sa machin nan te pote a. Kisa l te pote? Mwen pote tout pou ou, w ap wè tout nan. devlopman jounal la. E dot kote, nou gen swit avèk mezi ke gouvènman Jovenel Moïse la te pran pou bato pa debake Okap la. Popilasyon Okap la leve jounen jodi a se kawoutchou k ap boule, wòch k ap voye anndan APN nan. Byen ke polis yo la, nou konnen polis la enpisan, pa gen yo kapab fè. E dot kote, nou gen El Maestro Richie Ducoup Zenglen ki pote mesaj pou mesye kidnapè yo, ki vin pale ak kidnapè yo espesyalman akoz de. Sak sot pase kafou a kote nou wè mesye sa yo te antre nan yon legliz kote yo te kidnape 4 moun pami lèkèl te gen yon kibòdis ladan li. Mesye Richie li menm pote plis enfòmasyon pou nou. E dot kote nou genyen yon ti rara tou mwen pote yon ti rara pou moun rara yo paske m konnen jodi a se dènye jou rara ke yon ti rara ki vrèman funny map kite li pou m ba li nan fen videyo a. E nou genyen nap rantre Ozetazini Nou genyen du kote de Pennsylvania, kote nou genyen yon legliz kap dirije pa Pastè Chin Wu, kote pastè sa li menm li òdone tout fidèl yo al achte zam, vin legliz la zam nan, vin beni zam nou. Paske misye di ke zam nan son zouti de la pè li ye, se just yon zouti li ye. Se nou ki kenbe l pou fè lagè avè l. E dabò, pou w kapab yon bon kretyen, se pa chita bay. pawòl de Bib la sèlman. Fò w kapab an mezi pou w kapab pwoteje madanm ou, pitit ou e kominote kote w ap viv la. Si yon moun gen yon zam, m pa kwè gen pwoblèm nan sa. Se sa misye di. Mwen pote tout enfòmasyon sa pou nou. E nou gen yon ti pawòl tou kote nou gen anpil moun ki sòti nan zòn azyatik yo, espesyalman moun ki sòti Lachin, k ap pase yon vrèman panyen pèsi nan Ozetazini kounye a. Pase lè y ap pase nan yon zòn kote pa gen polis oubyen kote pa gen anpil moun, anben si yo tonbe sou yo, Moun sa yo pran anpil pataswèl, nou pa konnen pou ki rezon, nou pa konnen si se paske se yo le lakay yo covid 19 nan te kòmanse ou di mwens nou pa konnen jiska mèt nan menm gouvènman pa konnen, menm popilasyon sa pa konnen ki vle di moun sa yo menm lè w lannwit se chita yon kote lakay yo paske yo vrèman pè pou pran lari a. Mwen pote tout pwen sa yo pou ou. N ap wè tou swit apre poz piblisite sa, m ba w ti tan sa jis pou w kapab abòne sèlman si se premye fwa ou twouve chanèl la, n ap wè tou swit m ap vini. Yon lòt fwa, byenveni sou chanèl Sol Lakay. Si se premye fwa sou chanèl la, pa bliye toujou abòne, pataje, kite kòmantè. Mwen renmen lè nou banm ti pous la anlè a, li vrèman fèm di byen. Ann kontinye avèk tit enfòmasyon yo. Tankou m te di nou, nou genyen di kote de Kwadèpre, nan Pòtoprens lan, kote ke popilasyon an. kalonnen yon machin kantin popilè avèk kout wòch paske yo pa vle sa gouvènman an te vote a, paske yo pa vle manje e yo di si yo pran manje sa a demen kapab se zam yo pote pou kounye a pa gen chimè nan zòn nan, zòn nan vrèman kal, si y ap manje yon pen yo separe li antre yo, yo pa bezwen okenn kantin popilè. Ann gade kòman sa te ye.

Gwo dimanch pa Jovenel Gwo dimanch pa Jovenel vin ak kaka ban nou manje Pase nou menm bò isi a nou pat konn abitye nan ba ede pèp Depi lè gouvènman Mateli pè achte ka mouton a premye fwa Kòm yo pral nan eleksyon yo vin avèk manje pou n manje Nou menm bò isi a nou pa gen pwoblèm sa a Si y ap swiv yo y ap wè menm nan manifestasyon nou pa konn ale E nan blòk nou rete Blòk nou pa gen chèf nou pa gen bandi Depi n chwazi pran manje a nan men yo demen lè yo pot zam n ap pran l tou. E sa fè nou fè yo tounen avè l nou pa bezwen manje a, nou pa bezwen pouvwa phtk a, bò isi a nou k viv antre nou, n ap manje antre nou, sa k pa genyen, n ap fè l rantre kon lòt nou manje, afè bay manje a nou pa bezwen l la. Nan ki zòn, ki zòn sa, ki zòn sa? Kwadèboue.

Popilasyon kwadèboukè la dèyè kou, kou yi dèyè ekip nèg ki vin bay manje la, ede pèp. Nou menm kwadèboukè nou pa nan bay ede pèp, nou pa nan bay.
Tankou m te di nou, nou genyen di kote de Okap, kote popilasyon an leve jodi dimanch lan vrèman an kòlè swit avèk deklarasyon sa PM Jouthe te bay la kote li fè konnen ke l p ap tounen sou desizyon li. Enben popilasyon an plenmen tou li fè konnen ke yo p ap tounen sou desizyon yo. Ann tande kòm yo t ap pale nan mikwo Lavalas.
Yap fè bagay politik avèk nou, nou di sa, yo pa ka pran delèl yo nan nenpòt kwa, swa pòtoprens pou yal pou yal gangsterize ti machann yo, kòm Jovenel mete babekyou anndan palè nasyonal nan tout operasyon k genyen, ò yap rechèchel, se sa yap vin pran. Li voye Okap, Okap gen yon sèl bato pot 150 kontenè. Nou mèt pri misye konbyen 5 a 6 lin nou genyen, nou pa ka pot 150 kontenè pa yon vwayaj. Anbe, sa a, n ap di, fòk nou jwenn revandikasyon sa si e sèten. Si e pa sa, CEMAC p ap travay menm, e nou dekrete la pèmanans. Konsa nou pral lonje fwi nou sou bank yo, sou biwo kès sa yo, nou pral fèmen yo depi demen. Nou menm nou di non avèk desizyon chanpwèl sa a, Jout pran, Jovenel pran. Nou menm nou pa gen zam nan men nou, nou pa bandi, se la a nou gen pou nou fonksyone. Anpil jèn gason dèyè legliz, se la yo fonksyone. Ti machann ki gen twa kat timoun. Sou brenn pa gen mari, se la yo fonksyone. Mezanmi lè w retire kontènè, ou retire machandiz anndan yon batiman, ou pral voye l al mouri Lasalin? Eske nou pral mouri nan pò Lafrito? Se ou menm ki konstwi baz vòlè asasen k ap asasinen moun, ou met zam nan men Izo nan geto, ou met zam nan men Babekyou anndan Palè Nasyonal. Men nou menm Senmak, nou pa gen zam nan men nou. Nou gen kò a pou nou fonksyone. Nou gen jèn gason, nou gen al lekòl. Men ou menm Jovnèl, se pa manman ki gen kò w.

Papi, pou kisa nap revandike la? Pou kisa nap revandike la? Jovenel pa mete travay nan peyi a, nou pa gen travay nap travay, se sèlman ti waf la sèlman nou gen. Si nou gon fanmi ki ka voye yon ti sak diri pou nou, li pa gen lajan pou l voye, li ka voye yon ti bèf pèpè pou malere nan nou vini nou ka jwenn nou, nou ka vann li. Gen dyaspora ki konn voye yon ti mas, yon ti pèpè pou l vann, pou l vin dedwane machin nan. Kounye a men machin yo vin avid. Nou menm de Baden nou pa nan anyen, nou pa konn ak kisa nap peye lekòl pitit nou. Nou pa konn ak kisa nap, kisa pou nou manje kounye a paske nou pa gen travay. Se sak fè mwen menm m pat konn nan manifestasyon bon jan m reziyem lavi ou lanmò. Swen pase l pase, si Jovenel pa detounen sou desizyon n nan pou konntenè vin sou sou waf, nap kontinye mouri jiskobou. Nap kontinye batay la. Kanpe goumen n ye. Men m pwal apre yon pati la poli vin la si li men m pran yon pakèt nèg al mouri vilaj de Dye se chak pi enpòtan ki li ke li ke l al pran mò yo an tèm de prezidan kounya li rete la pou l pou l kraze senmak enben li kraze senmak nan men nou pou l lage tout malere nan vil nan grangou nou deside nou kounya n ap prezye nou lavi ou lanmò n ap batay sa l vle a nou vle l avè l.
Wi Kèlkeswa sa kap pase an Ayiti, kèlkeswa deriv kap pase an Ayiti, depi se Ayisyen w ye, w al wè kote w ye a, ou pat bezwen ap viv li pou sa pat touche w. Anbyen se nan kontèks sa nou genyen El Maestro Richie du groupe Zenglen padon ki te pote yon Ti mesaj pou mesye kidnapè yo. Ann tande kòman misye t ap pale nan yon ti bout videyo. La sosyete bonjou bonswa nou wè kiyès li ye e pa premye video map fè pou kondane zak kidnaping nan nan peyi a ou konprann e se paske mwen menm mpa oblije tann bagay la rive devan pòt lakay mwen poul afektem so mfè video deja pou moun kem pa konnen men la sim gon bòs se ou menm li ye. Paske se pou ou map travay. So sekirite m ta sipoze vini de ou avan menm lapolis. Men si se ou kap kidnape m, kap tiye m, son mesaj li voye ban mwen klè pou m swa bay vag oubyen pou m rete kote m ye a. Ou konprann? So ti malere a e kap bat dlo pou fè bè nan lari an, matant mwen, tonton m, gran sè m, ti sè m, you know, fanmi ou an, fanmi nou an, paske nou tout melanje.

son vreman move siyal nou voye mwen sanble jan li vreman pa bon e m pap fel jis pou elmi map fel pou tout paske yo enjisteman e e e e e atake ou konprann e e tout moun sa yo ki te nan legliz lan se padon m vin mande la pou tout ayisyen ke nap kidnape pou tout ayisyen nap fe mal e se youn lot wi paske e le nou piko moun an ayiti. San se pa an frans li koule non ok se an ayiti li koule sa vle di ke nou tout son sèl nou ye m pa konn kisa l pral pran pou n reyalize sa mesaj sa se padon mwen menm m ap mande pou moun n ap kidnape yo padon si petèt pawòl mwen an ka pa vo men se wòl mwen pou m pou m fè mesaj la pase kanmenm so mwen fè li mwen mande padon pou moun sa yo n ap kidnape mal la. E mesaj kap voye an se tankou nou di tout moun ki deyò tou rete an egzil e menm sak nan peyi a deja an egzil li vreman pa bon mwen regrèt men m mande padon mwen.
Bib la se pou pawòl la, zam nan son zouti liye, se nou k sèvi l pou krim. Anben nou se sa pastè a, pastè Chin Moon du côté de Pennsylvania deklare. Anben mesye pastè an Ayiti yo se nou k konnen. sa nap fè ak fidèl yo si nap kite fidèl yo mouri oudyemens ke si nap swiv sa pastè a di a anben ann tande kòman bagay la te ye tou senpleman ke kote moun yap pale a kòm se anglè yo ye mwen fè yon ti kanpe li pou m kapab esplike pou m kapab tradui sa yo di an kreyòl e nap gen chans tou pou nou kapab li kisa yap di nan videyo a ann gade kòman sa te ye. Nou tout konnen ke Bondye kreye tout èt imen avèk yon kapasite pou yo defann tèt yo. Poukwa pa nou menm lèzòm? Pou kapab yon moun jis, se pa sèlman de pawòl. M pa pral sèlman kapab pou m preche Labib laverite. Men fòm an mezi pou m kapab pwoteje fanmi m, pou m kapab pwoteje kominote kote m ap sèvi a. E si ke gon moun ki itilize yon AR-M 15 pa genyen mal nan sa. Yon zam se yon zouti li ye. Li pa ni plis ni mwens ke yon zouti. Lè l nan men yon sòlda, se pa yon zouti de gè li ye, se yon zouti de lapè. Lè l nan men yon polisye, se pa yon zouti de gè li ye, se yon zouti de lapè. e lè l nan men yon sitwayen oubyen yon sèvitè di Dye, se yon zouti de lapè l ye tou, pa gen anyen mal nan sa. Enbyen tankou m te di nou, oditè oditris, Rara sa m pote yon ti rara mix pou nou kote n melanje ni rara ayisyen an avèk yon ti kout rara jomeken e an menm tan tou n ap gen ti kote pou nou vrèman ri tou se sa fè m kite l an dènye pou n kapab retire strès nou paske nou konnen strès la bon paske m pale de strès la tou nan anpil videyo sante ke tankou sante lakay nou pou moun ki pa konnen sa nou konnen m toujou gen yon ti lòt emisyon m rele l sante lakay kote m vin pale de sante sou chanèl solèy lakay. Si w poko wè sa, ou kapab toujou ale tcheke, wap jwenn anpil lòt ti enfòmasyon sou sante. Pa bliye, se chanèl ou sou lakay, abòne, pataje, kite kòmantè, nap wè nou pwochen video. Map kite nou pou nou gade ti video rara sa, mwen renmen nou tout, ke Bondye beni nou. Babay.